Si w ap viv ansanm avèk kolè, pè, anksyete, ebyen m vin di w se pa fòt ou. Men kounye a, se responsablite w pou debarase w de emosyon negativ ou yo. Nan masterclass sa a, nou pral moutre w kòman w kapab libere w de tout emosyon negativ ou yo. Pou sa, m ap mande w pou kapab fin swiv fòmasyon sa a, rete jiska lafen masterclass sa a, enben sa pral ede w debarase w de pè, anksyete, tout emosyon negativ ou kapab genyen yo. Pou sa, m ap mande w pou abòne ansanm avèk chanèl la, aktive klòch notifikasyon an, Epi pataje video sa a bay yon zanmi. Donk menm jan video sa a li kapab chanje vi ou, ebyen masterclass sa a tou li kapab chanje vi yon zanmi w. Byen rapid, kisa nou pral wè ansanm? Nou pral wè kisa emosyon an li menm li ye. Nou pral eseye defini egzakteman emosyon negativ e nou pral fon ti lyen ant emosyon negativ e panse negativ. Donk, n ap eseye diferansye yo pou ou. Donk, nou pral wè manifestasyon emosyonèl. Sa vle di kòman emosyon an li menm li manifeste, ki se swa fizyolojikman, konyitivman e konpòtimantal.

Nou pral wè ansanm avè w de zenplikasyon de newotransmetè kòm pa egzanp la dopamin, la serotonin e le kòtizòl. Nou pral ba w yon ilistrasyon pou n kapab byen ilistre fòmasyon an pou ou e w pral wè kòman Ou menm, ou kite donk de jan, ke se swa de rezo sosyo, bonbade lespri ou avèk de emosyon negativ, e kòman pou idantifye yo epi stope yo pou kapab gen yon bon ijyèn de vi, pou kapab gen yon bon eta emosyonèl ki ekilibre. Nou pral wè ansanm avè w de teknik psikolojik pou kapab libere de emosyon negativ, pa egzanp la TCC, la gratitid, etc. Nou pral wè ansanm avè w kreye yon nouvèl dinamik. pozitiv, ok, nou pral eseye kreye de nouvèl dinamik emosyonèl pozitiv e pou kapab mete an pratik. E nou tout konnen, chak apre fòmasyon m yo, m toujou bay de egzèsis a pratike. Donk, nou konnen mwen menm, m gen yon slogan ki se, si lon ve. Apprendre, il faut agir. L'apprentissage est dans le faire. Sètadi, apre ou fin swiv fòmasyon sa a, ebyen pa kontante ou de sa w tande la yo sèlman. Donk pou fòmasyon sa a li transfòme vi ou, ebyen w ap bezwen mete sa nou di yo an pratik depi jodi a. Donk se ap vrèman yon plezi pou mwen menm donk pou mete fòmasyon sa an pratik e pou li transfòme lavi ou. Tout swit nou pral eseye defini kisa sa vle di emosyon. Yon emosyon se yon reyaksyon psikofizyolojik fas avèk yon sitiyasyon done. E lè nou pale de psikofizyolojik nou pral wè emosyon an li menm li kapab manifeste sou 3 fòm, keseswa fòm fizyolojik, keseswa fòm konyitiv, keseswa fòm konpòtemantal. Lè nou di emosyon an li menm li se yon reyaksyon psiko-fizyolojik fas avèk yon sitiyasyon, lè nou pran aspè fizyolojik la, ebyen nou pral wè se yon reyaksyon kò nou li bay fas avèk yon sitiyasyon

Keseswa nou genyen sou le plan konpòtemantal, se yon repons oubyen yon aksyon fas avèk emosyon. Pa egzanp, ou gen dwa prezante w nan yon sitiyasyon. Ebyen, nan sitiyasyon ou ye a, ou genyen plizyè posiblite. Donk, si sitiyasyon an li menm ou pa ka afwonte l, donk ou kapab kouri. Ebyen, lè w kouri, sa se yon aksyon oubyen yon konpòteman ou bay fas avèk yon sitiyasyon. ki pral jwe nan sa yo rele emosyon konpòtemantal. Keseswa ou kriye, donk se fason ou menm ou reyaji fas avèk sitiyasyon an, se konpòtman ou genyen fas avèk sitiyasyon an, etsetera. Nou te di ou ka kouri, ou kapab kriye, etsetera. Donk la, M panse w byen konprann sa sa vle di emosyon lè nou di emosyon an li menm li se yon repons psikofizyolojik fas avèk yon sitiyasyon. Fizyolojik, sa vle di donk reyaksyon kò a li menm fas avèk yon sitiyasyon ki swa akselerasyon di kè, Kognitiv, sa vle di se de panse ou genyen ki pral entèprete sou fòm de emosyon. Konpòtemantal, se reyaksyon oubyen aksyon, konpòtman, ou genyen fas avèk yon emosyon. Mètenan, nou pral gade wòl konpòt, nou pral gade wòl emosyon an li menm li genyen. Men avan nou gade wòl emosyon an, an nou site kèk emosyon ki genyen. Nou genyen peur ki son emosyon, nou genyen tristès ki son emosyon, nou genyen kolèr ki son emosyon, nou genyen kilpabilite ki son emosyon, nou genyen hont ki son emosyon, e nou genyen strès epi anksyete ki se son de emosyon. Mètenan, an nou gade ki wòl emosyon negativ lan li menm li genyen. Prenons le cas de peur. Peur li menm li ede w evite danje. Donk li vin jwe yon wòl de protecteur. Pa egzanp, lò lò ki jis kwa w ap travèse yon lari, enben lè w ap travèse lari an, donk ou vin pè, ke se swa pou machin pa frape w eksetera, enben sa li menm li vin jwe yon wòl de pwotektè, donk li vin pwoteje w kont yon danje eksetera. Si w wè yon kote ki make danje, enben ou vin pè, imedyatman ou vin pè, enben w ap evite danje sa a. Donk emosyon sa a li menm, kounya la li pral ede w evite danje a, lè sa li jwe an avantaj ou. Donk sa se kèk avantaj e wòl emosyon li menm li genyen. Pa egzanp, e nou pral wè toutalè, bon pandan m ladann nan, m ap tou rantre ladann, gen sa yo rele emosyon rasyonèl e gen sa yo rele emosyon irasyonèl. E pa tout fwa nou pa oblije ap konpare emosyon ansanm avèk keseswa rezon. Pa egzanp, lè yo di moun nan li aji pa emosyon, enben, yo konn toujou di, enben, moun sa a li menm, li aji emosyonèlman, li aji san l pa reflechi, etsetera. Enben, pa egzanp, nou pral wè ansanm avè w kòman emosyon an li menm li kapab rasyonèl. Ebyen menm jan m sot di w peur lan la ok li ede w evite w fas avèk yon danje etc ebyen la ou wè ou wè emosyon an li menm li rasyonèl m pral pran yon egzanp ki pi konkrè ansanm avè w pa egzanp kote w ka aji pa emosyon e emosyon sa a li rasyonèl pran yon le ka ou gen yon zanmi w epi li gen yon movèz abitid etc ke se swa lè w soti avè l Li toujou ap pale avèk moun mal. Keseswa ou nan yon bar, chak sèvez lan vini pou l sèvi nou. Donk li toujou pale avèk sèvez lan trè mal. Ebyen, sa k pase yon premye fwa ou di l, donk konpòtman sa ou pa renmen l, donk men kòman pou li fòk li ta amelyore sa. Ok, sa pase, ou li vini yon ou soti avè l yon dezyèm fwa, li fè menm bagay la. Ou soti avèl yon twazyèm fwa li fè menm bagay la li toujou pale mal la ebyen la a donk gen sa yo pral rele kolè lan pral antre an jeu donk si yon fwa kounya la ou vin an kolè ebyen an kolè sa ou vin an kolè sa nou kapab konsidere emosyon sa kòm yon emosyon rasyonèl paske donk ou pral montre zanmi w lan ke ou pa kontan ansanm avèk jès ke li menm lap fè lap pede repete repete repete a donk ki pa bon Donk pou li chanje l. Donk la e sa k fè nou pral kapab pale de emosyon rasyonèl. Genyen de emosyon donk pa ki lò ke ou aji donk ki pral de emosyon rasyonèl. Donk m bezwen pou nou byen konprann sa m ap di a. Dakò? Se pa tout fwa emosyon li menm li an n di VS oubyen li alankontr de sa yo rele li kontr sa yo rele rezon. Dakò? Donk, nou prale. Nou genyen kolè, li menm, li silyale nou gen yon enjistis. Donk, imedyatman gen yon enjistis, enbyen, eh ou mete w an kolè. Nou genyen tristès. Enbyen, eh tristès la li menm li pouse w a sa yo rele entwospeksyon an. Donk eksetera. Donk sa se kèk wol nou wè emosyon an li menm li kapab genyen. Mètènan an nou gade enpak emosyon negativ la li menm li genyen sou lavi nou. E tout alè anndan fòmasyon anndan devlopman fòmasyon an nou pral wè yon M pral ilistre nou yon ka kote ke nou menm nou toujou kite ki se swa lòt moun, rezo sosyo yo, yo menm yo vide de dechè emosyonèl nan sèvo nou, nan lespri nou e ki pral ba nou yon movèz kalite de vi. Donk, nou genyen pè e anksyete. Ebyen, pè e anksyete. li menm li ogmante sa yo rele pwodiksyon de kòtizòl nan sèvo a e osi li pwovoke sa yo rele strès e epwizman donk nou genyen kolè donk kolè lan li menm li jere kesyon sa yo rele ki se swa tansyon kote ke tansyon kòporèl ou li ogmante e ou vin genyen de konpòteman enpilsif donk lè ke ou an kolè donk lè kolè sa li menm li irasyonèl donk sa kapab ki se swa ou menm tou ou pa ka jere emosyon ou pa ka jere Kolè w, enben sa a li menm li vin pèmèt ou genyen de konpòteman enpilsif, de konpòteman disfonksyonèl kote ke ou menm ou pa dwe aji nan sans sa. Nou genyen tristès, tristès se youn nan emosyon ki kapab mennen nou a sa yo rele izolman sosyal, izolman sosyal ke se swa ou vle izole tèt ou, ou vle rete pou kont ou nan yon ti kwen e tristès osi li kapab mennen nou vè la depresyon. Etc. Nou gen kilpabilite, jan nou te sot site yo talè a, e ont, donk li gen, lè w gen, lè w toujou ap kilpabilize w, enben li gen yon enpak sou estim de swa w. Dakò? E ou toujou, ou, ou, e osi li ba w de chema de panse negatif, keseswa w ap di ou pa ase bon, euh, je suis nul, euh, je ne peux pas y arriver, etc. Pi devan, nou pral vreman aksantye nou sa e nou pral eseye elaji sa yo. Matanan, an nou gade le fonksyonman neurolojik de emosyon negatif. Nou gen sa rele amigdal. Ebyen amigdal lan se yon pati nan sèvo a ebyen ki jere kesyon rele emosyon. Baka pral pale de emosyon pou m pa pale de amigdal, pou m pa pale de kòtèks prefwontal, sistèm lenbik, eksetera. Ebyen amigdal li menm Se youn nan pati nan sèvo a ki jere kesyon yo rele emosyon, kesyon pa egzakteman sa yo rele lapè e sa yo rele kolè lan. Ok? Donk, e se si nou genyen kòtèks prefwontal, kòtèks prefwontal la li menm li responsab sa yo rele regilasyon emosyonèl, la prise de desizyon, la planifikasyon, etc. E nou genyen sistèm lenbik lan, li menm li jwe yon wòl kle nan memwa emosyonèl nou. Etc. Donk, sa yo, mwen site yo, mwen pa p tèlman rete sou yo, paske nou pa p fè yon fòmasyon sou la neyosyans, etc. Maintenant nou prale nan enplikasyon les neurotransmetteurs. Donk kòman neurotransmetteurs yo, yo menm yo enplike nan kesyon sa yo rele um, emosyon. Ebyen eh nou gen dopamin, li menm se yon hormone de motivation, hormone, euh, comment dire, de, du plaisir, Ebyen, se youn nan òmon ki jwe nan sa yo rele nan lajwa, gete, etsetera. Donk nou gen la serotonin, li menm ki se regilasyon de limè. Ebyen, donk lè òmon sa li menm li sekrete nan sèvo a, ebyen li pèmèt ou byen jere imè ou. Kezwa si w te gen yon imè depresif, enben ou vin gen yon imè ki jwaye, ok, e li diminye sa yo rele lanksyete a. E nou gen kòtizòl, nou tout konnen kòtizòl se òmon di strès, li responsab de zefè alontèm, etsetera. Imajine w, nan 6 dènye mwa ki sot pase yo, ou pran san w, ou pran tan w pou kreye Yon bèl ti jaden. Yon bèl ti jaden. Ou tèlman fyè de li. Donk, se tout yon plezi pou ou. Chak maten, pou ou leve. Donk, ou ale nan jaden an. Ou al, ke se swa medite. Ou al fè ti mache nan jaden an. Donk, ou tèlman pran plezi nan jaden an. Ou fyè de jaden sa. Epi, yon bon lè, ou nan jaden an, epi ou jwenn yon moun ki soti nil pa, epi li vin vide fatra nan bèl ti jaden sa, kote ke ou menm ou pran pil swen, ou pran tan ou pou kreye a. Nan ka sa, kesyon m ta pran men poze ou, ki sa ou ta fè nan ka sa? Eske ou tap kite l vide tout òdure sa yo, tout fatra sa yo, tout dechè sa yo nan bèl ti jaden w lan? Oubyen ou tap reprimande l? Ebyen gen nan nou, dirèkteman, nou tap rive nou bay moun sa yon blo. Gen nan nou tou, donk ki tap pale avèk moun sa a trè sevè. E li tap difisil pou youn nan nou la a, donk ta kite moun nan fè l san ke nou pa di l anyen. Ebyen, se prèske menm bagay sa a ki rive ansanm avèk lespri nou. Donk, sa k pase, nou kite, ke se swa yon moun, oubyen rezo sosyo yo, donk bonbade lespri nou ansanm avèk de dechè, emosyonèl. Mwen m rele yo dechè emosyonèl. Dechè emosyonèl yo, kisa yo ye? Ke se swa de panse negativ, de kwayans limitant, strès, anksyete, demotivasyon, flèm. Donk tout sa yo, se son de dechè emosyonèl. Donk ou kite. Keseswa yon moun oubyen rezo sosyo yo, yo balanse nan jaden lespri w. E, ban m ba w toujou, gen sa yo rele jalouzi, fistrasyon, e genyen de emosyon toksik, eksetera. Sa ki pi dwòl lan, donk ou kite moun nan li menm li fè sa, ou kite moun nan li jete de eche, deche negatif sa yo, de deche emosyonèl sa yo nan lespri ou. Donk, ebyen ou bezwen pran swen jaden enteryè ou. Donk, paske jaden enteryè ou se lespri ou. Fason ou panse. Li pral enfliyanse fason ou aji. Lè w kite moun sa a li menm, li vide tout echè, dechè emosyonèl sa yo, enben lè sa a ou vin viv nan yon eta de malèt pwofon. Ou santi w, ou santi w mal, ou santi w pa gen enèji, ou santi w vin genyen de panse negativ, emosyon yo vin negativ. E lè sa a, ou vin pa anvi pase a laksyon. Ou vrèman nan yon eta de flèm. E a chak fwa, ou santi ou gen yon santiman de malèt ko pwofon ou byen jaden enteryè ou a, donk li chaje ansanm avèk sa yo rele dechè emosyonèl. Etsetera. Imajine w kounye a, ou menm ki gen yon zanmi w, yon moun nan antouraj ou, yon pwòch, oubyen rezo sosyo yo, ok? Donk, imajine zanmi sa a li menm, li toujou ap plenyen, li toujou genyen de panse negativ, donk li toujou pè avni, donk li toujou ap vin pataje jan de enèji sa yo ansanm avè w. Donk metandan, eske ou menm w ap kite li fè kòm si li vide tout dechè emosyonèl sa yo nan sèvo w? E zanmi sa a, se pa jis yon zanmi kòm si ki bezwen yon zòrèy atantif, paske e lè w gen yon zanmi ou nan yon amitye, enben zanmi an li menm li vrèman bezwen sa yo rele zòrèy atantif sa a, donk li toujou ap chèche, ki se swa l gen yon pwoblèm, li vle w ede l rezoud pwoblèm nan, l ap chèche yon konsèy nan men w, eksetera. Men, Moun sa kisak pase li plis bezwen liberel de emosyon negatif sa yo de dechè emosyonèl ke swa anksyete, pè, fistrasyon li menm li genyen etc. Ebyen lè moun sa li menm lap degaje. Oubyen lap vide tout dechè emosyonèl sa yo nan lespri w, enben lè sa a ou menm lespri w li menm li pral pouri, jaden espri w li pral pouri e ou pral santi w ou vrèman mal. Donk ou bezwen byen konprann sa yo rele dinamik de transfè lan, sa yo rele dinamik de transfè emosyonèl. Donk. Ou kapab remake lè ou pase 30 minit ansanm avèk yon moun, yon moun ki negatif, keseswa moun nan li menm l ap plenyen de sitiyasyon vi l, keseswa de faktè ki menm ki afekte l emosyonèlman e li menm li vle vin degaje tout enèji sa yo sou ou, Ebyen, donk 30 minit apre ou fin pale ansanm avèk moun sa a, ou pral santi etadespri w li menm li chanje. Moun sa a li menm li fè yon transfè emosyonèl ansanm avè w, kote li degaje tout emosyon negatif sa yo, tout dechè emosyonèl sa yo, li lage yo nan lespri w. Donk, ebyen, nan ka sa a, ou menm ou bezwen byen idantifye moun sa a, keseswa moun nan li menm li pataje strès ansanm avè w, Ok, donk lè sa a moun nan li menm li santi li libere de tout emosyon negatif yo e li menm li vide yo sou ou. Ebyen, se preske menm bagay la ki pase, donk lè moun nan li menm li vin dechaje l sou ou, ebyen kounya la ou menm se kisa w gade, kisa w tande, kisa ou menm ou li Ebyen, si tout fwa ou se yon moun ki toujou ap scrolle ki se swa sou tiktok, instagram, facebook, ebyen wap gade de zaktyalite, wap gade donk de evenman ki ap pase e evenman sa yo yo menm yo pral aji sou eta despri ou, yo pral pèmèt ou ke se swa ou fistre, wap kilpabilize ou, eksetera. Donk. Maintenant, ebyen menm menm vye abitid sa yo, movèz abitid sa yo ou genyen ki ap vrèman ebyen aji sou ou, ki ap akimile de dechè toksik emosyonèl nan lespri w, ebyen bagay sa yo, yo pral manifeste sou strès, anksyete e pè. E lè sa a w ap gen yon eta de malèt ki pwofon. Lespri w li menm li. pral entèprete tout emosyon sa yo, ok? Ou pral genyen tandans de panse negativ, donk, ou pral gen yon fèb de lestim de swa, ke swa ou menm ki sou rezo sosyo yo, ou ap konpare tèt ou ansanm avèk moun, donk ou wè moun nan li menm, l ap pwojte vide rèv li, vide liks ke l ap mennen an, Ebyen ou menm sak pase, ou menm wap konparew ansanm avèk moun sa. Donk sa li menm li vrèman pral desann e se youn nan bagay ki pi detui sa yo rele estime de soi e konfyans an swa lè ke ou menm wap konpare tèt ou ansanm avèk yon moun ki sou rezo sosyo yo. Ke se swa ou menm lè w kouche lakay ou, Ou nan douch, donk wap fon ti mache, enben lespriw li menm lap fon ti pauze, enben lè ou toujou ap panse, keseswa avèk bagay ki mal ki pral rive, donk lè ou sot gade tout evènman yo, enben ou pral di ki konsekans, ki sak mal ki pral rive, lè ou leve le maten, premye ou leve ou leve ki sak pase, ou al gade Instagram, ou al gade TikTok, Facebook, wap gade evènman, keseswa vye nouvèl ki ap pase. Ebyen lè sa, donk lespri w li menm li pral vrèman vrèman negatif paske ou pral vrèman kilpabilize w de sa ki ap pase yo. Ebyen, lè sa ou vin nan yon eta de flèm, keseswa ou vin genyen de zemosyon negatif, ou vin genyen de panse negatif e ki lè w genyen de panse negatif li pral anjandre de zabitid negativ, li pral anjandre de zaksyon negativ, ok, donk lè sa, kon sa tou, li gen dwa pa menm anjandre ni aksyon negativ, li gen dwa pa menm anjandre ni abitid negativ, ebyen, li anjandre sa yo rele flèm, pa daksyon, ou pa menm ka pase a laksyon, ou rete nan eta imobilizm, limobilizm, etc. E sa ka pèmèt ou genyen de konpòteman enpilsif, jan m te di l la, e sa kapab pèmèt ou osi, keseswa lè w ap pale avèk yon moun, ou irite fasil, ou voye moun nan lè w pa ratrap li, ou an kòlè, eksetera. Donk, e youn nan bagay ankò ki konsekans sa genyen, lè ke ou genyen tout dechè emosyonèl sa yo ki nan lespri ou, enben lè w fin pran yo, ou menm ou pral pataje yo osi ansanm avèk lòt moun. Donk, mentenan, lè m di w sa a, donk se kounya la Vrè kesyon mwen vle poze w, aprè tout ilistrasyon sa yo, aprè tout sa m sot di w yo, donk se konbyen tan ou vle rete ansanm avèk emosyon negatif sa yo? Se konbyen tan ou vle rete pandan lespri w chaje dechè emosyonèl sa yo? Donk, ebyen, m ap di w, si w prè pou sa, ebyen mwen pral pwopoze w pou fè yon netwayaj mantal. pou fè yon netwayaj nan lespri w e se la fòmasyon an li pral baze sou kòman se libere dè emosyon negativ. Nou pral gade kòman ou kapab libere emosyon negativ. Ebyen si w vrèman prè pou netwaye lespri w, pou libere w de tout emosyon negatif sa yo, de dechè emosyonèl negatif sa yo, ebyen mentenan mwen pral pwopoze w de teknik pou kapab rive libere w de emosyon negatif sa yo, de dechè emosyonèl sa yo. E lè ke w libere w de dechè emosyonèl sa yo, ebyen sa li menm li pral vrèman gen yon enpak siyifikativ sou lavi ou, keseswa ou pral gen yon vi ki plizoumwen ekilibre, ok, ou pral viv nan moman prezan, donk lespri ou li menm l ap vrèman pozitiv, ok, kote w ap kapab reyone. Lespri pozitiv nan antouraj ou, de panse pozitiv e emosyon yo, yo menm yo pral vrèman pozitiv. Donk, pou fè sa, ou bezwen pran e kontwòl mond enteryè ke ou menm ou genyen an, de dechè emosyonèl sa yo ou bezwen premyeman idantifye yo, konnen kote yo ye, epi retire yo, epi mete yon blokaj pou ke se swa, ki se swa rezo sosyo, ki se swa yon moun vini pou l kapab retire, mete de dechè nan sèvo w. Lè w kiltive sa yo rele espri pozitif, ou gen yon eta despri ki pozitif, ebyen gade aksyon yo, Ebyen, panse w yo, yo pral mennen dè aksyon konkrèt, e aksyon sa yo pral ede w transfòme vi w, ebyen, aksyon sa yo pral anjandre de bon reyalite, e aksyon yo ou poze yo ki se dè aksyon ki pozitiv, ke se swa yon abitid, yon konpòteman, donk ki lye ansanm avèk objektif ou, ki pral ba w gen sa yo rele de bon rezilta. E lè w pase a laksyon, keseswa aksyon an li menm li atribye ansanm avèk objektif ou, e aksyon sa li pèmèt ou amelyore vi w, e chak jou, donk ou toujou ap repete aksyon sa, e m pale de bòn abitid deja nan fòmasyon m yo, m pale de konsistans, donk m te di, Konsistan an li menm se youn nan bagay ki se manman sa yo rele reyisit. Ebyen, matematikman, lè w gen yon eta despri ki pozitif, ou toujou ap aji de manyè pozitif, moun nan antouraj ou pozitif, ou toujou ap bay de afimasyon pozitif sou tèt ou, ebyen, ou rete konsistan nan aksyon w yo pou reyalize objektif ou, ebyen, sou le lon tèm, w ap sezi wè ou eklate nan yon enòm rezilta. Donk, sa li menm li vrèman enpòtan. Kalite panse ou, kalite emosyon ou, ebyen, li dirèkteman enfliyanse pa kalite, donk, sa ki ap pase de lenteryè. Ebyen, lè sa ki ap pase de lenteryè la li menm, li enfliyanse panse ou, e li enfliyanse emosyon ou, ebyen, donk, li pral enfliyanse kalite vi eksteryè ke ou menm ou genyen yo. Aksyon wap poze yo, sa wap li, sa wap fè. Donk se sa k pral ba w vrèman rezilta ke ou menm ou genyen an. Si w se yon moun ki anbisye, ou se yon moun ou vle pran kontwòl le byenèt emosyonèl, ebyen la a Se repran kontwòl panse w yo ak emosyon yo epi enfòmasyon ki ap rantre nan sèvo a pou kapab evite moun oubyen rezo sosyo yo lage echè emosyonèl nan lespri w. Donk premye bagay m ap mande w pou fè pou kapab libere Emosyon negatif sa yo, dechè emosyonèl sa yo, premye etap la se idantifye panse negatif yo. Idantifye dechè emosyonèl yo. Idantifye emosyon negatif ke moun nan li menm l ap pataje ansanm avè w. Imediatman ou fin idantifye yo, men sa k pase ou pral koupe Pou, ansanm avèk enèji sa yo, ansanm avèk panse negatif sa yo, tout sous ki ap polye mantal ou. Ke se swa yon moun, si se yon zanmi w, donk ou santi moun sa a li menm li vin kòmanse negatif, enben sa k pase, di moun nan gen yon konvèsasyon ki onèt, ki klè ansanm avè l. Di moun nan ou santi nan moman sa yo li ap degaje de emosyon negatif ansanm avè w, donk, Pou l kapab jere sa. Donk sa li menm li vrèman enpòtan. E ou menm tou, ou kapab eseye jere sa ansanm avèk moun nan. Koupe tout polisyon yo ki se swa si se Facebook, donk pran yon ti tan pa ale sou Facebook, si se TikTok, ou kapab menm dezenstale aplikasyon sa a sou telefòn ou. Donk sa li menm l ap vrèman ede w. Premye etap lan se idantifye. dechè emosyonèl yo, koupe pon ansanm avè yo, ok, donk pou yo pa rive polye mantal ou. Lè nou fin wè ke se swa yon moun li menm li kapab rive lage de dechè emosyonèl nan jaden lespri nou, rezo sosyo yo, ebyen ou kapab remake tou menm ou menm ou rive lage de dechè emosyonèl nan lespri w. Donk, pa rapò avèk de kwayans limitan. Donk, lè sa a, gade, ou vin yon moun, ou menm pwòp ou menm ankò, w ap vide de dechè emosyonèl nan lavi w ki swa ou pa menm rann kont ou de sa. Pa egzanp, lè w ap di, Je suis nul. Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas y arriver. Donk, je ne suis pas à la hauteur. Lò ap di jan de fraz sa yo, ebyen eh se fraz sa yo ki se son de panse limitant, ebyen eh lè sa, premyeman li jwe sou estim de swa ou, ebyen eh lè sa tou ou menm ou lage pwòp de dechè emosyonèl nan lespri ou. Ebyen, ou bezwen kapab idantifye pwòp lè ou menm ou ap lage dechè emosyonèl nan lespri w. Donk, premyeman, fòk ou veye mo ou menm ou ap itilize yo. Mo, langaj mantal ou, dyalòg mantal ou. Donk, ki mo ou menm ou anplwaye, ki tèm ou anplwaye, èske ou anplwaye de tèm pejoratif parapò avèk imaj ou, ok. Paske mo yo, yo vrèman genyen de pouvwa lè w ap itilize yo. Konn ki mo w ap chwazi pou w itilize pou w pale de tèt ou. Donk sa li menm li vrèman enpòtan. Dezyèm bagay n ap pran ansanm avè w pou w kapab libere w de emosyon negatif yo. Donk se pran swen lespri w. Pran swen jaden mantal ou. Donk sa li menm li vrèman enpòtan. Menm jan ou ta gen yon ti jaden, ou gen yon jaden fizik kote ou menm w ap pran swen, w ap wouze l, ou santi w fyè de li, enben se menm jan tou pou pran swen eta despri mantal ou. Se menm jan tou lè yon moun li menm li vin vide yon òdi, li vin jide, li vin vide yon fatra, yon dechè nan jaden fizik ou a, se menm jan tou pou w kapab stope moun sa a, Donk, lè ke li menm li vin vide des ordures nan jaden lespri ou. Donk, se pran swen jaden lespri ou. Donk, netwaye l tanzantan. Sa w ap tande, sa w ap li, ki enfòmasyon w ap fè rantre nan sèvo a. Donk, pou pran swen lespri ou, sa se tout yon sijè de yon fòmasyon. Men nou prale trè rapid, trè brèf ansanm avè w. Premyeman, w ap pran swen ijyèn de vi w. Donk, pran swen sante w. Ok? Donk, pou fè sa, donk gen sa yo rele 3 pilye de vi. Donk, m toujou pataje ansanm avè w. Men sa li menm la vrèman enpòtan pou w kapab pran swen lespri w. Keseswa fòk ou gen yon bòn nwi de somèy, fòk ou toujou byen dòmi. E nou te pale de kòman ou kapab byen dòmi. Si tout fwa, ebyen eh ou bezwen gen yon pran swen lespri ou, ou bezwen gen yon alimantasyon ki sèn. Se ki sa wap manje, eske ou manje sale, manje yo sale, yo plen lwil, yo sikre. Fòk ou siveye sa wap manje, sa wap met nan bouch ou. Toutotan ou ka manje yon manje, yon alimantasyon ki sèn. Yon alimantasyon ki ekilibre, donk se tout otan w ap pran swen lespri w, paske sèvo a li menm li bezwen de nitriman pou li kapab nouri. E, sa ki pi lye ki enpòtan, ou kapab fè egzèsis fizik. Donk, fè egzèsis fizik, jounen jodi a, donk li vrèman enpòtan. Paske moun nan alabaz, kò imen an, li pa fèt pou rete chita san w pa fè pyès egzèsis. Ou kapab leve le maten, lè w leve, ou fè egzèsis de genaj, ou fè egzèsis fizik, ke se swa ou ret lakay ou, eksetera. Ou kapab al kouri, ok? Konsa tou, ou kapab ale nan yon jim, si tout fwa ou gen posiblite a. Donk sa li menm li vreman enpòtan. Twazyèm bagay, twazyèm teknik ou bezwen itilize pou pran swen, ke se swa pou libere de emosyon negatif, enben se kiyès ki nan antouraj ou? Sa se youn nan kesyon m toujou poze sou stati m. Kiyès ou genyen nan antouraj ou? Moun ou genyen nan antouraj ou, èske se moun ki pozitif? Èske se moun ki ap toujou ap vin lage de dechè òganik, de dechè emosyonèl nan lespri w? Oubyen se moun ki pito, umm, ki pito pozitiv, moun ki pito ap reyone de, de reyon, ok, de pozitiv lakay ou? Donk sa li menm li vrèman enpòtan. E fò m di w sa tou, ou menm tou, kounye a la, fòk ou kapab, umm, libere w de emosyon negatif sa yo. Donk, Kounye a, si tout fwa ou twouve w nan yon anviwònman kote moun ki pozitiv, eksetera, enben si tout fwa ou se yon moun ki negativ, byen rapid, moun ki pozitiv lan, l ap kouri de ou. Ebyen, ou bezwen fè travay lan lakay ou pou w kapab atire de moun ki pozitiv lan nan ou. Sinon, menm moun ki pozitiv lan donk ou bezwen an, donk moun sa a tou, li menm l ap kouri pou ou, paske ou negativ, ou ap vin lage de dechè, lakay li donk ou bezwen siveye sa. Katriyèm teknik ou kapab itilize donk se pratike la gratitid donk gratitid lan li menm li vrèman enpòtan ou kapab gen yon jounal. de gratitid. Donk, chak maten ou leve, ou note 3 bagay. Donk, ou santi ou rekonesan ansanm avè l. Keseswa enèji pozitiv sa a ou atire, keseswa ef, eeèm, keseswa lè ou ap respire a, keseswa ou menm ki gen posiblite pou dòmi nan konfò, eksetera. Gen de bagay. Donk, eseye Eseye epwouve gratitid anvè yo. Eseye gade pou ou kapab rekonesan de yon seri de bagay ou menm ou genyen. E youn nan fason pou erez nan vi sa a, donk se rekonesan de sa ou genyen yo an atandan. Paske, nòmalman, wè sa ou menm ou genyen an, donk gen yon lòt moun ki ta vle genyen l, donk ki pa genyen l. E rekonesan De sa ou menm ou genyen an, donk sa li menm l ap vrèman ede w pou kiltive yon etadespri ki pozitiv. Donk sa li menm li vrèman enpòtan. Jan m sot di w la, ou kapab itilize yon kanè. Chak maten ou leve, ou ekri twa bagay ki enpòtan. Toutalè nou pral ba w de egzèsis pou w kapab pratike apre fòmasyon sa. Paske mwen menm pèsonèlman, mwen kwè nan aksyon, mwen kwè nan ki abitid ou menm ou genyen, ou kreye pou kapab rive atenn objektif ou. Donk, èske abitid sa yo, yo menm yo lye ansanm avèk ke se swa objektif ou menm ou fikse a? M di w, achte yon kanè. Ekri yon kanè de gratitid, ok, donk ekri 3 bagay ou santi ke ou epwouve gratitid pou li, ou rekonesan anvè li. Donk sa li menm la vreman enpòtan. Egzèsis pratik pou fè apre fòmasyon sa. Premye a se kanè lan pou achte epi ekri 3 bagay ou santi ou epwouve gratitid pou li. Pratike sa ou rele la respirasyon pwofond. Donk sa li menm li vreman enpòtan. E se yon nan teknik ki ede ou ki jis kwa kòmanse de jounen an nòmal. Si tou fò ou toujou chak Maten ou leve, ou pratike sa yo rele la respirasyon pwofon. La respirasyon pwofon se kòman ou menm ou kapab fè sa. Ou respire nan nen ou ki se enspirasyon epi ou ekspire Nan bouch ou, ki se ekspirasyon. Ou enspire, ou enspire nan nen ou, ou fè lè a rantre nan nen ou, donk vant ou gonfle. Ou ekspire nan bouch ou, ou fè lè a soti nan bouch ou, donk ou ekspire, lè sa vant ou li menm li degonfle. Sa li menm li vrèman, vrèman enpòtan. Donk, youn nan egzèsis m ap mande w fè, bon, touswit apre w fin swiv fòmasyon sa a, tou fè sa a. Tou fè sa m di w yo la. Ou kapab ekri ki emosyon w ap degaje nan moman sa a la. Ki emosyon ou genyen la a? Donk, sa li menm li vrèman enpòtan. Donk, ou kapab pratike sa yo rele la vizualizasyon mantal. Imajine w ou santi w pi kalm, ou plis apeze, etc. E ou kapab kreye yon playlist emosyonèl, ok, donk kote ke keswa ou mete mizik ladan, ok, pou kapab genyen de bon emosyon. Etc. Donk sa li menm li vrèman, vrèman enpòtan. Donk emosyon negatif yo, yo pa dwe gide vi ou, yo pa dwe dikte vi ou. Se gras avèk fòmasyon sa a m fè pou ou a, jodi a w ap kapab rive idantifye, w ap kapab konnen ki sa ki emosyon negatif lan, e idantifye emosyon negatif lan. Donk e eseye. Aplike sa m di w yo. In a sense, lè m, e lè w aplike sa m di w yo, donk ou pral kapab vrèman transfòme vi w atravè fòmasyon sa a. E chak emosyon negatif yo, ou kapab transfòme yo kòm yon opòtinite nouvèl, kòm yon opòtinite devolisyon. Donk sa li menm li vrèman enpòtan. E kesyon m ap poze w, ki aksyon ou pral poze la a, kounya la menm, apre w fin suiv fòmasyon sa a pou w ka kòmanse mete fòmasyon an pratik, pou w ka kòmanse libere w de tout emosyon negativ yo? Donk sa li menm li vrèman enpòtan.